Hello, bonswa tout moun, se yon plezi aswè a pou m kapab ansanm avèk ou. Mwen di ou byenvni sou chanèl sa. Depi ou parèt, se peze tou klòch notifikasyon an, se yon fason pou pa rate oken videyo ke mwen genyen pou mwen pote pou ou. Jodi a la, mwen fè videyo sa, menm si nou pa janm wè mwen poste, se yon fason pou mwen kapab remèsye chak grenn moun ki toujou la, ki toujou ap salye m, mande m kòman m ye. So, mwen anfòm. Jodi a videyo sa spesyal pou mwen kapab di tout moun Joyeux Noël Ke Bondye li menm li kontinye beni w. Toujou fè Bondye konfyans nan kèlkeswa sitiyasyon ke ou retwouve w. Paske li menm li pa janm bay legen. Menm si w wè ane ap rantre, ou pa janm wè anyen reyalize, ou toujou menm jan an, ou toujou nan menm kategori a, pa enkyete w. Bondye gen yon plan pou chak pitit li. Ou konn sa deja. Pou valè gras Bondye fè w hein. Bondye protejew. Li fè ke ou wè ane 2020 men ane 2021 pase. Men ane 2021 pral pase la so. Ou pa gen, ou still an sante. Menm si maladi ap fè ravaj men ou menm ou still la. Mesaj mwen pou ou se bay Jezi lavi ou. Toujou priye Bondye. Pa gen moun ki pa fè. Pa gen moun ki di. Pa gen moun ki sensè. Men tout moun ap fè efò se yon fason pou yo kapab satisfè nanm yo o dèniyè jou. Ou pa bezwen enkyete w pou move atak ke ou pran. Ou pa bezwen enkyete w de sa moun ap di, de sa moun te konn panse de ou nan ane 2021 sa a. 2022 bat pou chanje lavi w. Bat pou moun ki te konn ap pale mal de ou yo, ki konn di ke ou pap anyen, ki konn ap tann echèk ou, ki fè konplo, fè ti pil nan do yo pou yo wè ke Bondye leve w wo, Bondye pase avè w. Mete anpil prensip nan lavi ou pou kapab tou jwe plizyè e plizyè ane. Mete anpil prensip nan lavi ou pou ane kap pase pou jou yo kap pase yo pou pa regrèt. Pou kapab toujou gen yon objektif paske a chak ane ki pase nan lavi ou, ou ta sipoze reyalize kelke choz. Paske a chak ane ki pase son aj ki ogmante. Èske w konprann sa m di w lan? S on aj ki ogmante. Se sa k fè mwen vin di w aswè a la menm ki se 24 desanm 2021, pran yon chanjman nan lavi w. Pran yon destinasyon nan lavi w. Di konsa ke mwen menm fò m yon fiti milyonè. Menm si ke paran w malere, li fè efò avè w, menm si se dlo w ka bat pou fè l fè bè fè l. Paske, sosyete a li menm l ap tann rezilta w kèlkeswa fason w te ka ye a. Pa gen so metye. Kwè nan tèt ou, kwè nan rèv ou. Kit ou te fi ou te gason, pa met espri a w sou moun pou di entèl ka leve m. Depi m rankontre avèk entèl, lavi m ka chanje. I, of course! Ou ka rankontre avèk yon moun la epi lavi w tou chanje. Men se pa ki mwayen, pa ki fason. Guys, pandan ke ane sa ap travèse la, sonje di Bondye mèsi pou tout sa l fè nan lavi w. An menm tan tou, pran yon destinasyon avèk vi w, di konsa ke ane 2021 sa k ap rantre, ane 2022 sa k ap rantre la a, so, fòk ke m reyalize anpil bagay. Al travay, al lekòl, aprann metye, kit ou te fi ou te gason. Pa di, oh mari m sesi l sela, oh se mwen. Non! Mari a ka kite w avèk nenpòt kèl mouvman. Men ou menm, ki sa w fè nan lavi w? Ki sa w posede? Eske se pa yon echèk li ye pou ou ak tout fanmi w? Paske anpil moun, paran yo gen espwa nan yo. yon ti frè, yon ti sè, yon matant, yon gran paran, eske ou konprann? Yo gen zye sou ou. So, aswè a la, se sa kem te pase di nou, pandan kem te pase di nou jwaye Noel, enjoy, enjoy. Nenpòt, menm si m konnen Ayiti pa gen fèt, paske nan eta peyi sa ye la pa gen fèt, men depi ou pa bezwen gen lajan pou fete. Konprann? Ou pa bezwen gen kòb pou fete. Depi ou gen sante, depi Bondye ba w lavi, ou konprann? Ou fete kanmenm nan sam diw lan depi bondye baw lavi baw sante so ou fete kanmenm ok ebyen se sa kem te pase di nou bon fèt enjoy pran swen tèt nou pa fè wadèvè moun konfyans pa manje pal brè soup lakay moun si moun nan pa pwòp bon menm pwòch la menm menm fòl ta manmiw papiw anpran madanm ou sa pral depan de mòd de vi an. Konprann? Pa fè moun konfyans. Paske ayisyen rayi moun pou granmesi. Ou ka tande yo tiye w nan soup la, nan yon ti ji oubyen nan yon ti bagay yo te prepare. Yo te gen sa pou ou. Konprann? Menm si w pa t gen soup pou w te bwè, men fè yon ti soup diri, nenpòt jan l te ka ye, enjoy li. Paske aprè lapli sè le bon tan. Lavi a pa t janm fasil pou pèsòn. Lavi a pat fasil pou mwen, li pat fasil pou ou, li pat fasil pou yon lòt. Men de jou an jou, l ap plizoumwen, l ap fè mye. Se akoz de lafwa ou met nan Bondye. Wè sa m di w la? Ebyen ok, mwen swete nou tout byen enjoy, pran swen tèt nou, respekte tout moun, pa pè pèsòn, epi lavi kontinye. Bye se te zanmi pa w Adlène si w te renmen ti videyo sa ti konsèy yo like kòmante pataje l avèk yon lòt moun pou w di l jwaye nwèl pataje l avèk yon lòt moun pou w di l pou w fè l konprann ke lavi pa fini aprè lapli sè le bon tan nenpòt jan fèt la pase aksèpte l paske gon jou w ap temwanye ou ka temwanye menm jan avè m ou kapab men sa pral depann de kot lafwa w èske w kwè nan Bondye èske w kwè nan rèv ou èske w kwè nan tèt ou èske w met espwa w sou moun paske ayisyen se sèlman echèk ou l ap tann. Men, rezilta nenpòt fason l ye. Li pap janm di kòman, men kote entèl te ye. L ap di, an, entèl ap ouvè kò l la. Non, ou pap viv pou moun. Travay pou fè tèt ou plezi. Pou fè moun bezwen ou. Pa fòse moun. Pa flate moun pou yo bezwen ou. Aprann travay pou fè moun bezwen ou. Ya. Babay. Pòte vou byen. Chaw.